Sa fè kèk tan deja nou te fè konesans avèk kòdonatris paj la, ki se Romanie Saint Amand, men jodi an se kou pa mwen pou nou konn kiyès mwen ye. Men avan, fam oze atenn dimil moun e kèk. Wi, nou genyen plis ke dimil moun aktyèlman k ap swiv nou. Men tout sa pa tap posib, tout travay ke Famoze fè l pa tap posib san ke nou menm ki la kòm abòne nou pat sipòte pwojè a. Sa ki fè plis fòs nou, Famoze malgre nou pote w non fanm, men nou pale de aktivite gason ap fè. Nou pa sèlman chita konsantre nou sou medam yo sèlman, men nou pote de konsèy pratik pou tout moun. Nou touche tout sijè sosyal, nou pale de tout bagay, e sepandan paj la rete o tòp. An n tounen non. Kiyès mwen ye? Mwen se Béatrice Alexandre, mwen se pòtpawòl nan Fanm Oze. Kote m sòti, kòman m fè rive la, jan nou renmen di l la, donk se pa yon loraj ki kale m. Mwen se premye pitit manman m, manman m gen de pitit. Mwen fè tout etid primè mwen Collège Saint Gérard, e aprè mwen al fè de sizyèm jiska twazyèm Lycée Marie Jeanne, e aprè mwen fini etid klasik mwen Lycée des Jeunes Filles. Bon, men aprè. Lekòl lavi a mande fòk moun fè inivèsite. Mwen antre UPH, mwen etidye syans kontab. Aprè mwen gen yon fòmasyon jesyon e manajment pwojè. Ankò, Beyond Borders, Fokal, Prepsi t ap bay fòmasyon sou domestisite, sa nou rele restavèk an Ayiti. Mwen gen yon fòmasyon nan li. Mwen gen moun ki konnen m kòm yon dansez, gen moun ki konnen m tou kòm yon chantez. M gen yon pakèt chapo. Kisa m renmen, kisa m pa renmen? M renmen koulè ble, blan, woz, men woz la dap vin tounen sou li paske m gen lontan m pa pote l. Kon di prezidan te kapab di, Suivez mon regard. E mwen renmen tout sa k bèl, mwen renmen tout sa k bon. Mwen renmen moun ki responsab, mwen renmen moun ki dirèk, mwen renmen moun ki franch. E sesi se moun sa yo tou m toujou bay tèt mwen objektif pou mwen kotwaye. Mwen pa renmen moun ki fo, m pa renmen moun ki pa ki pa gen kran, mwen pa renmen moun tou ki jan nou konn di l ki dan devan. Sa vle di yon moun tout ide, tout bèl bagay li santi se li pou ta vin avèk yo. M pa tèlman atache yon moun konsa. Byennèt kolektif lan, m toujou di l se li k pou prime paske se sa nou manke isit. Mwen se yon fan Cristiano Ronaldo, Marcelo, mwen se yon fan enkondisyonèl Real. Men nap tounen sou Christiano a Christiano poukisa m renmen l mwen fèl youn nan modèl mwen paske misye son batan li son fighter li pa renmen abandone peu importe sa moun di l objectif lan li kenbe l tight e l rive kote l vle rive a mwen se yon fan club tigrès tou men seleksyon nasyonal la m espere ke nou pap lapide m pa tèlman fan men m plus renmen wè medam yo kap jwe men se pa paske m fanm. Humm tout sa map manje sil te kapab chokola l ta bon paske m renmen sa anpil anpil menm lè m di sa moun ki dèyè kamera l toujou renmen souri lè map di m renmen chokola e wi em m prèske di nou tout bagay men map di nou lesansyèl tou se sa ki enpòtan se sa ke nou anvi nou sène nan videyo ke chak grenn moun kap administre paj sa ap pote pou nou sène epi ban nou konsèy Avan m kite nou tou. Avan m kite nou. Pakou m se yon pakou ki vrèman difisil. M pap gen tan pou m pataje eksperyans yo ansanm avèk nou. Men fòk mwen di nou, eksperyans ke mwen fè nan lavi m pèmèt mwen moun mwen ye jodi a. Moun mwen kotwaye pèmèt mwen moun mwen ye jodi a. E sesi. A travè eksperyans de travay mwen, se zanmi, se moun ki konnen m ki fè m jwenn, ki fè jodi an m kapab travay kòm direktris lekòl Sen Jòj, seksyon primè. Mwen ankò mwen travay kòm animatris nan radyo tele RKS ki Brocktown, mwen prezante emisyon aktyèl. Mwen travay nan radyo RD Plus 87.5, mwen pataje panèl la ankò avèk ansyen direktè mwen. Mwen prezante yon gwoup ki rele Vwayèl. Mwen fè eksperyans de travay avèk Gotchen Bernard epi Nickson Atis. Dayè se moun sa yo ki fè m fè debi nan radyo. Nan emisyon Ici l'on parlait des jeunes, mwen te pataje panèl la ansanm avèk yo tou. Jan m sot di l lan, se moun nou ye a k ap pèmèt ke yon pakèt pòt louvri pou nou. Donk, toujou kenbe yon liy, toujou kenbe yon direksyon pou nou kapab bay tèt nou, sitou si nou jèn fi. Ankò mwen gen yon ti eksperyans nan, bon, sa nou rele politik an Ayiti. Mwen te travay sou kanpay Jude Celestin avèk James Jacques, e aprè James Jacques ta pral kòm depite nan dezyèm sikonskripsyon an, mwen travay sou eleksyon l tou. E aprè echèk la ankò, m pa t kanpe, mwen te ale ankò avèk James Jacques nou travay sou kanpay Anel Belizaire. M p ap di eksperyans lan. Li pa bon, konsa tou m pap di l bon, paske mwen kenbe sa pou m kenbe e m rejte sa pou m rejte. Alò, dènye mo mwen avan mwen klo videyo sa a, se sitou avèk medam yo, m anvi di nou pa pè travay, pa pè fè nenpòt sa l te ye a, men sitou avèk dinyite pou nou kapab. genyen yon bagay pou nou mete nan pòch nou, pou nou kapab pote manje sou tab nou, men avèk fyète. Kon pakèt peyi nan mond lan, se fanm k ap fè bagay yo bouje. M toujou renmen pran egzanp sa ki se Finland, se fanm, prèske tout pòs ministeryèl yo se fanm ki okipe yo. Donk, an Ayiti, majorite nan nou genyen pratik la, se renmen fè wè, pote tout le tralala pou fè moun wè nou, men tèt nou vid. De nos jours, fanm okipe pòs chèf antrepriz, fanm fè bakolodè, fanm fè po seramik, fanm fè yon pakèt bagay. M pa vin pale nou de egalite de sèks senkant senkant, men sepandan m ap di nou, meble lespri nou, pran etid nou oserye, epi mete gan nan men nou, bokse lavi a, pa gen anyen ki ap enposib si vrèman nou genyen volonte. Randevou a se nan kèk jou ankò avèk yon lòt administratè oubyen administratris k ap jere paj la. Menm yon ti moso konesans lan fini la pou jodi a. Men pa bliye, toujou envite zanmi nou like paj la, kòmante, pataje. N ap tann reyaksyon nou yo. Fam Oze Ankò li disponib sou tout rezo sosyal yo, Instagram, Twitter, Facebook. Fam Oze se. Fe, wmef, oze, os, e aksant egi, es. Donk se konsa li ekri sou tout rezo sosyal yo. Ban nou like la, voye lanmou an pou nou an retou, e se konsa nap kontinye fè travay la. M renmen nou anpil, kwè nan etid nou, rete lekòl, epi fè tout sa ki bon. Babay!